Mesye map fè nou konnen jan peyi an prale la bagay yo pap bagay yo pap bon pou nou tout otan nou pa desann gaz la nou pa desann tout machandiz yo pou vi moun ale mye nou pa desann pri tout pwodui yo pa egzanp yon sachè pen Li vann 30 dola mesye sa pa posib lontan peyi pa kan rive nan kòb sa moun pa ka manje ti moun pa ka al lekòl gran moun pa ka al lekòl chak jou gen manifestasyon nou pa janm fè anyen mesye nou pa janm fè anyen Ariel kote w ye a mesye mesye di yon mo pou bagay yo. Nou konn sa nou konn sa yon peyi bezwen. Nou vwayaje, nou konn kijan peyi fonksyone. Mesye toutotan nou pa bay nou pa bay peyi yon souf epi tou peyi an ap leve kont nou. Mwen menm se yon fòmatè an chimi endistriyèl. Mwen fòme yon pakèt jèn nan chimi endistriyèl. M montre yo fè pwodui detèjan, likid. M pa resevwa anyen nan leta. Mesye. Vwala.
E revandikasyon an di militan sa yo men ki te douvan otèl la bè la a yo genyen apèn genyen kounya la yon bakòp ki rive kounya la genyen yon bakòp ki apèn rive wala bakòp la apèn rive la a ki apèn rive la a.

Ti kout bal toujou nan Petyonvil. Lapolis kontinye ap lanse kout bal e militan yo menm kap kouri.

Nou kapab fè mèt yo gade kòman sa ye, men van di anpil kout bal demare. Vwala, wòch kontinye ap tire sou achi fòselòd yo. Vwala, wòch, lapolis ki pran youn la a. Lapolis ki pran youn.

Bonjou nou la
Map di bonswa spesyalman avèk tout staff tele pasifik lan tout jounalis ki mete pye yo atè nan sitiyasyon sa a. Nou menm popilasyon ayisyèn nan ki chwazi met pye nou atè a, rezon an, se pou sosyete a je ke nèg yo ap dekale l lan. Li pa sèlman gaz lan, se tout lavi chè lan ki pran yon eskalye ke nou pa ka konprann. E nou rive nan yon nivo ke nou santi sosyete a vrèman dekouraje. Eren li rive nan yon nivo dezolasyon ekstrèm. Alò n mande èske vrèman reskonsablite Leta nou an pa ta dwe parèt la? Èske Premye Minis PM Ariel Henry pa ta dwe parèt la pou l di yon mo avèk sosyete a? Nou pa gen pwoblèm paske PM Ariel di gaz la dwe moute. Men pandan gaz la dwe moute a, konbyen nan pwoblèm malè yo l panse avè yo, moun ki bezwen lopital yo, moun ki bezwen lojman yo? Leta pa sèlman la pou l moute machandiz, Leta pa sèlman la pou l moute sa k ap fèt lakay nou yo la, men Leta la pou l panse avèk moun k ap dòmi nan lari yo, Leta la pou l panse avèk moun ki pa ka jwenn lopital yo, Leta la pou l panse avèk moun ki pa ka jwenn edikasyon yo, moun ki pa ka jwenn kote pou yo dòmi. Moun ki pa ka jwenn sekirite n ap gade bandi kouvri yon teritwa jeneralman. Mwen menm m fè pati de staf Geto Wars ki se atis Mes Djawoun. Nou gen yon pwojè nan lari a ki trè laj. E dezyèm pwojè m fè l avèk yon atis ki laj la ki se Jean Bernard Thomas m ap travay pou m pote l pou popilasyon ayisyèn nan. Men m swete n konprann si nou atè a la nou pa vini pou n kraze ni brize men nou vini pou n pote revandikasyon nou. avèk sosyete a pou n di non sitiyasyon sa yon pèp pa ka viv konsa yon moun pa gen dwa jwenn tretman sa yo nou atè a se pou movèz tretman de la nasyon mèsi avèk radyo tele pasifik e mèsi avèk nou tout ok pa bliye non an se petyon james robinson Vwala revandikasyon yo kontinye ap fè pase revandikasyon yo.